Fanatik foutbòl, fanatik boulva spò, fanatik Land TV, yon lòt fwa ankò nou salye ou. Nou byen kontan pou nou kapab rejwen nou sou platfòm sila nan lè sa, nan lè emisyon boulva spò, yon emisyon ki anime pa mwen menm Bel Wadner avèk Doudou, Doudou ki se kolaboratè nou sou plato sa. Ebyen, eh yon lòt fwa ankò nou kontan e nou pral pale koze mondyal, paske nou konnen mondyal lan li menm li ap rive la. Ebyen mwen menm avèk Doudou, nou pral eseye wè kòman n kapab fè yon ti istorisite konsènan mondyal ki pase yo, jiskaske n rive nan mondyal 2022, mondyal k ap rive nan mwa jen k ap vini la. Doudou, yon lòt fwa ankò, zanmi yo pral kontan wè nou. M salye w Bélo, m salye tout fanatik Lann TV yo, fanatik Boulva Sport. E se toujou an plezi, nou swete ke moun yo toujou branche, nou swete ke moun yo apresye travay nap pote pou yo a Belo. Mm-hmm. E nou fè anpil efò, donk jan w di l la, nou antre nan peryòd mondyal, nou a mwen de mwa de koup di mond lan, donk e, nou pral fè yon emisyon spesyal mondyal, nou pral sitou dabò pale de mondyal ki pase jodi a Belo. Wè, e nou konnen depi se mondyal kap rive doudou, donk se fòk nou pale e sou kesyon sa. Donk mondyal ki te kòmanse an 1930, alò e te gon kote l te kòmanse, ki mennen nou la ebyen se se te an 1930 e premye mondyal lan ta pral rive nan peyi Igwe donk te gen yon kontèks byen detèmine ki fè mondyal sa li menm li te rive nan peyi Igwe e se yo menm doudou ki te leve premye twofe nan kesyon e koup di mond lè sa l pat rele e koup di mond non se te koup jil jil rime wi jisteman alò koup la se te alepòk se jil rime ki se te yon ki se te yon fransè ki te nan peryòd la prezidan fifa Epi kite li menm lanse konpetisyon sa a. Alò, se pa 1930 li te lanse, men yo te chita pou yo te fè premye edisyon an 1930. Jan nou konnen, 1930, edisyon an te fèt an Urugwe. E youn nan rezon ki fè ke lafifa, Belo, te bay Urugwe, m te kapab di, òganize mondyal sa a an 1930, Urugwe t ap fete li menm santan. de endepandans li byen sur donk se sak fè ke gen pral gen stad Montevideo a ki pral pote non Centenario ki signifi santenè donk se la ke ekip fifa vin donk bay ekip peyi Uruguay pou l te òganize mondyal sa a Bélo e se yon mondyal ki te fèt avèk au départ. 13 ekip, 13 ekip, se te sou evitasyon. Alò, mwen konn tande moun yo ap pale anpil fwa yo di ke, e alò, fanatik anti-Brezil ki di ke koup di mond te fèt lontan pa evitasyon. Alò, wi, premye koup di mond sa te fèt pa evitasyon, men pa egzanp, an 34, 38, se te donk... Eliminatwa pou te pase. E se vre ke FIFA te ofri a sèten konfederasyon pou yo te kapab enskri. Tu vwa, a sèten federasyon pou yo te enskri. Men, malgre yo enskri, dayè, an 1934, koup du moun an fèt an Itali. E l'Itali ki te peyi otè sa. E donk, yo menm, yo te pase pa yon. Tou preliminè, an nou di l kon sa, paske peyi ki te enskri yo, nan pale pou ekzklusyon 1934 la, peyi ki te enskri yo, yo te fè demach kòm tou preliminè, li te al li menm deje kont la Grès, e byen si yo ki te fèk yo vin kalifye. Pou nou di rapidman sou ekzklusyon 1934 la, byen si yo se te nan peyi Uruguay, te gen 13 ekip ki te kalifye, ki te patisipe la dani. Alò, mondyal sa doudou, se yon mondyal ki Uruguay pat pati favori pou te kab òganize. Alò, e se sa k fè m di te gen yon kontèks byen detèmine. Avan tou, se pa IGWEC t ap òganize edisyon an. Donk, se parapò avèk lòt peyi yo pa t kapab bay fre avèk lòt seleksyon yo. Efektivman, te gen anpil pwoblèm. Epi, te gen egzijans tou pou te kapab fè yon stad, yon nouvo stad. Donk, lòt peyi yo pa t kanpe pou te kapab. Donk, le Brezil, donk IGWE, li menm ki t ap fete. Se sa. Santenèl te dakò pou l te fè stad lan epi bay. Ti frè a avèk seleksyon ki t ap deplase, donk se nan kontèks sa ki Gote te organize. Efektivman Betho, jisteman pa bliye ke nou nan peryòd 1930, te gen lakriz de 1929, crash de 1929 lan ki te donk sakaje tout mond lan, notamman an Amerik, donk anpil peyi ewopeyen te dekline pou yo te kapab vin, paske se sèlman pa bato, e sa te pran 2, alò, yon semèn pou ale, yon semèn pou retounen, donk kou yo te elve, donk anpil peyi ewopeyen, don Angletè,

Lèzetazini, Lafrans, Labèljik, Layigoslavi e Lawoumani. Nou kapab wè gen anpil peyi ameriken ladan, piske kontinan ameriken, paske li te ti kal pi fasil pou ke yo te kapab fè travèse pou yo te ale an Irigwe, nou pran peyi nan Amerik di Nò, Amerik Santral, Amerik di Nò notamman ki te kapab ale ladan li. E se sa k pral fè an 1934. koup du mond 1934 ki ta pral fèt li an Itali, nan peryòd sa 1934 se te se te donk diktatè fachist nan pale de Benito Mussolini e byen si e byen an peyi tankou Uruguay te deziste e pou l te patisipe la ni paske li pat paske anpil peyi Europeyen yo pat dakò vin lakay li dok yo menm yo pat ale nan 2èm koup du mond nan pale de l'Uruguay dok koup du mond sa 1930 ki ranpote pa l'Uruguay jisteman e l'Uruguay fòk nou di sa nan peryòd sa Belo se te youn nan gwo chanpyon sou Arjantin ki chanpyon sou Arjantin 4 a 2 avèk Arjantin tap mennen nan match la sou 2 a 1 Mitan fini 2 1 an segond peryòd yo fè 3 gòl yo bat match la. Fòk nou di ke nan peryòd sa Belo, Uruguay se te grand puissance nan zafè football. Dayè, pi gros konpetisyon a l'epòk avan mondyal se te jeux olympiques. Yo pran 2 edisyon ki te vini avan mondyal la nan zafè jeux olympiques. Se nan faktè tou wi ki te plus bay Uruguay. e chans pou te organize mondyal la. Efektivman, efektivman, jisteman, pa rapò a sa l te reprezante, byen si, e nan zòn nan, e pi nan foutbòl mondyal la, tout o mwen, se pa rapò a sa l te konn fè nan olenpik, e pi jan nou di li, lòt e pwoblèm, si le plan ekonomik ki te genyen, kesyon deplasman, lòt peyi yo, byen si, ki pral vin fè ke, e li regwe pòs, e kalite. òganize Mondyal la 1930 epi li ranpòte li lakay li nan Stade Centenario, Stade Centenaire ki fonde avèk Koup di Mond sa, yon stad ki pran anviwon 70 mil moun. E byen si a Montevideo, yo bat Lajantin nan final. E fòk moun yo konprann ke rivalite a lepòk, rivalite Ajantin-Urugwe a te prèske plis ke rivalite Brezil-Lajantin nan. E paske se 2 peyi ki vwazen, yo separe pa sa nou rele la Rivière de la Plata, Rio de la Plata an espanyòl. Ekip yo nan peryòd sa tou, se te yo menm ki t ap monopolize sa nou rele konpetisyon Kopa Amerika nan zòn nan. Se yo ki te gen plis tit. Donk, se te yon gran, gran, gran rivalite. Donk, Brezil potko te kon nan mayi nan pa tou ya. Nan ka pa be, nan dimansyon sa, byen si. Se vre ke Brezil te deja yon seleksyon, yon fòt seleksyon. men li pat ko nan nivo Lirigwe e Larjantin byen sur e ki fè final premye final koup di mond avèk viktwa Lirigwe e kat a 2 nou di sa Larjantin tap mennen 2 1 answit nou pral koup di mond 1934 ki pral li menm fèt an Itali avèk Benito Mussolini mwen tap di li ki se Italyen ki se yon fachis ki se yon diktatè nou konnen kisa mond fachis lan te fè an Ewòp tout o mwens nan mond lan epi donk ki te fèt li menm avèk 16 ekip. Premye mondyal te fèt avèk 13, 16 ekip, e fòma li te diferan de lòt, te genyen, dok li te tou antre nan sa nou rele 8èm de final. Anve di ke, yo fè tiraj osò, dok 8èm de final, dok ekip ou ankontre, chak ekip, dok ankontre yon. Ou kalifye, kar de final, demi final, final, Litali pral chanpyon li menm sou Tchekoslovaki, e byen si an final ke yo bat 3 gòl a 1, Tchekoslovaki fòk nou di moun yo pou moun ki pa konnen Tchekoslovaki ki pa egziste ankò, paske nou gen 2 peyi ki vin sende, ki vin fè 2 peyi kounye a, se la Repiblik Tchèk e la Slovaki, e byen si Litali byen si an 1934 bat 2 1 ekip Tchekoslovaki a byen si. E jan de di li, se sèl fwa sa rive nan istwa ou koup di moun kote ke on peyi ot, peyi organizatè lan, pase pa eliminatò. Paso ke loske FIFA te bay ekip yo pou yo te kapab enskri, men lò fin enskri, ou pa tou kalifye pou faz final la. Ou tou preliminè ou pral jwe, donk se tou preliminè la li menm, Aprè tou preliminè lan, ou pral konnen ou pral kalifye pou faz final la. Yeah, e sa k fè nèg yo vin konprann, e donk si y ale nan lojik sa, kapab gen yon koup di mond ki fèt san peyi wout lan pa ladan l. Donk nèg yo vin fasilite moun k ap òganize konpetisyon an tou kalifye dofis aprè. Wi, e koup di mond sa pou Litali se Giuseppe Meazza, Giuseppe Meazza ki se youn nan pi gran jwè italyen, si se pa pi gran jwè italyen de tou lè tan,

Pito m di pi gran Italyen nan koup di mond.
Bon, bon. Nou m ka dakò la. Ok, paske apre lòt Italyen nou kapab pran, an nou pran Italik chanpyon yo. Wè.
34, yo vin chanpyon 38 toujou avèk ankò nèg sa yo. Ou pral gen Gigi Riva 70, Gigi Riva ki son lòt trè gran Italyen tou koup di mond 70. Nèg sa yo make koup di mond sa avèk gwo gwo tonton match demi final Almay Litali ki se youn nan pi gwo match ki fèt nan istwa koup di mond ki te pote le match di syèk ki te fini 4 3 aprè pwolongasyon nan ka gade sa lè nou pral rive nan pi devan nan koup di mond yo 82 te gen gwo Paolo Rossi Paolo Rossi nou pral pale de sa tou Paolo Rossi ki bat Brezil 3 2 non men Litali jwe koup di mond sa Paolo Rossi pat tèlman anfòm nan mondyal sa alò se yon jwè ki vin pran dimansyon nan mondyal sa wi men Rossi fè Rossi antre nan mondyal sa aprè 2 zan sispansyon te gen afè totonero nan chanpyona italyen an epi misye vin gen sispansyon misye rantre nan mondyal la itali fè 3 match premye tou yo nou gentan ka de la 3 match nul

Li vin vin bay 2 gòl kont la pou lè yon gòl an final. Epi msye fè tout gòl li yo nan dezyèm tou a pou ekip Italyen nan. Donk se sa li. Men kanmenm li gon pwa sou tit la. Se nòmal. Ok se se te meyè jwè Italyen. E nou kapab di sou konpetisyon 6 gòl e ki pral fè Italyen chanpyon. Se pa gen pa gen diskisyon nan sa. On nèk ki bay Brezil a lepòk Brezil se. Wi Brezil sa a. Brezil lepòk sa se. Sitou Brezil 82 a avèk Tele Santana ki te gen anpil anpil atant sou li. Anpil moun te wè kòm pi. gwo ekip nan zafè koup di mond e pi devan nou pral pale de sa plis lè nou pral antre nan pèryòd sa nan koup di mond lan rapidman sou kesyon Italia avan nou vin sou lòt koze yo e Badjo Badjo son se vre Badjo pa chanpyon di mond men Badjo gen anpil referans nan koup di mond Badjo 90 e l'Italie elimine jiska an demi final se te enteresan l'Italie fini 3 zièm koup di mond sa Badjo 94 ankò se prèske menm istwa e menm istwa Paolo Rossi a paske 94 l'Italie 3 match premye tou Badjo pa fè yon gòl, li te ale bat yon match li fè yon nul, li pèdi youn, yo vin pase kòm meyè twazyèm, paske a lepòk te gen meyè twazyèm, epi li te ale jwe kont Lespay, Badjo fè yon gòl, li jwe kont Nijerya, li fè yon gòl, li jwe kont ekip Bulgari a, li fè 2 gòl, sa vin ba l 5 gòl, 2 double yon gòl, wi li pa fè gòl nan final la. Fè yon gòl kont Lespay, 2 gòl kont Nijerya, 2 gòl kont Bilgari epi an final li pa fè gòl, li fè 5 gòl nan dezyèm tou an. Li te kapab an final li te gen opòtinite li ka fè gòl, li ta ka petèt menm istwa e nou t ap pale de Osi a. Epi 2006, Litali k chanpyon, dènye Itali k chanpyon 2006 e ki moun li te gen ladann vrèman ki ka pran Jiji Bouffon. Nou ka pale de Pirlo, Cannavaro, men eske, m pa panse nèg sa yo nan dimansyon sa Giuseppe Meazza fè non. Nan Cannavaro pa rive nan dimansyon sa. Se vre Cannavaro fini Ballon d'Or, Pirlo, Buffon, ekip sa yo, se vre ke ekip n ap di 34, 38. La se te ekip Pirlo.
Se te, se te ekip Pirlo, se te, sèt, men tou ekip sa te tèlman, jan ekip sa viv mondyal sa, ekip 2006 lan, kote ke ou santi ke chak moun te gen peryòd pa yo.
E,
oui, chak moun gen peryòd pa yo, non, sa m vle di ke, ou pa wè, ou pa gon jwè, m pa panse gon jwè ki plane fòseman totalman sou koup di moun sa pou ekip italyen nan. E koup di moun sa, 2006 la? 2006 la, oui. Li te pataje? Mwen, mwen jwè, mwen jwè e mondyal sa se swa Pirlo ou byen Buffon.

Uityèm de final kontre Ostrali se Totti ki delivre. Kar de final kontre Likrèn Luca Toni fè yon gòl pou kò fè 2 gòl nan match sa yon gòl Zambrotta. Demi final se Grosso Del Piero. Epi final se Materazzi. Donk sa vle di ke bagay lan te pataje. Se ton gros kolektif. E mwen men sa k fè ke mwen si yon moun jiska prezan kapab Meazza toujou genyen kèlke pa yon lejitimite pou l kapab meyè jwè Italyen. De tous les temps, e pa panse ke mesye sa yo depase totalman Giuseppe Meazza. E si nou rete sèlman nan zafè koup du mond, byen sur nou ta pale de koup du mond 34 e 38, 38 ki vin fèt an Frans, 38 ki vin fèt an Frans byen sur avèk menm fòma men 38 te gen 15 ekip, genyen Lotrich ki te deklare fòfè nan faz final la, ki vin fè ke li antre nan uityèm de final tou, te genyen la Suèd ki te sipoze jwe Lotrich. Zidane ki vin jwèl? Zidane ki vin jwèl, wi. Trè byen, mèsi. La Suède ki sipoze jwe Lotrich ki vin kalifye donk pa fòfè, donk koup di mond an 2002, nan pale padon 1938, ki pral vin ankò Litali fè back to back la, Litali chanpyon 34 e 38, epi nou pral vin gen yon gwos kasur avèk la dezyèm gè mondyal. Gè mondyal, wè. E ki koup di mond te sipoze fèt. Ki pral vin chanje fòma mondyal la apre. Chanje fòma nèt, nou pral vin retounen mèt, nou pral vin antre kounya la paske li fèt an Itali 34, li fèt an Frans 38, epi la fifa te vle pou ke Coupe du Monde lan te fèt andeyò de l'Europe, te genyen dabò o preyalab l'Allemagne ki te prezante li kòm kandida pou Coupe du Monde lan, ebyen donk li pral finalman fèt an 1950 o Brésil, 1950 ki se yon lòt istwa Coupe du Monde e Bélo avèk sitou sa nou rele Maracanaçao, le Brésil ki. ap enstale li kòm zafè foutbòl nan zòn nan. Kòm gran mèt. Kòm gran nan foutbòl la. Donk, se te kaziman yon anomali ke Brezil poko chanpyon di mond. Brezil pral resevwa koup di mond li. E fòma te diferan. 16 ekip te genyen donk 4 poul de 4. E pi. Premye nan chak poul yo pral fè sa yo rele yon poul final ki pral gen 4 ekip ladan l. Ebyen anndan poul final sa a, Brezil. Li te fèt sou yon fòma chanpyona. Chanpyona pou dezyèm pati a. Dezyèm pati a sou fòma chanpyona. Alò, yon bagay ki rive, sou yon deba m tande ki te ouvè nan tan sa yo, èske koup dimonn 1950 la te gen final ladan l? A se yon bèl kesyon. Se pa t yon final pwopreman dit. Se pa ton final pwoprman dit paske kontèks la vin fè l reprezante match nul la. Paske match nul ta pèmèt Brezil chanpyon. Brezil bat 2 match li yo. Brezil bat 2 match li yo. Li premye avèk 4 pwen.
Li premye avèk 4 pwen. Li wigwe 2 premye match li yo li menm li te fè 1 nul yon viktwa. Ok?
Sa vle di li rive a 3 pwen.
Donk Brezil la 4 pwen. On match yo ap vin a 5 pwen. Ok? Ap pèmèt li kalifye. E li rive bat fè nil 2-2. Twazyèm match la li rive bat 3-2. Alon pa kalifye non.
Ap pèmèt li chanpyon. Chanpyon, chanpyon. Donk se sa nan Maracana. Donk Brezil ki te tap domine konpetisyon an byen sur e se koup la jola son detay se tann selman fanatik brezil ap tann ke brezil vin gen match sa 1950 nan marakana brezil mennen 1 zero nan match sa nan brezil gen kontrol match sa brezil gen kontrol match sa alo sa rive brezil 2 fwa nan zafè ok poum site sa yo selman ki vin nan tet mwen la 1950 la ki se Sa yo rele Maracana sa w lan, pi Uruguay vin fè gòl lan. E gòl ki pè sa a pou Brezil se yon gòl ki pè nwa, ki pote nan Barbosa. Apo ah, mete misye deyò nan seleksyon. Mete deyò nan seleksyon. E pi se yon moun ki apre ki te gen yon pil e menas, ki viv di, mwen jiska lè zane 90, e mwen tap suiv de ti dokimantè sou li, kap kòman li viv tout rès vi li, avèk bagay sa nan tèt li, paske dezyèm gòl Uruguay a. Mwen ak yon si fotif la, se tout lekip. Non, paske se te nan dezyèm. Non, Brezil pat gen obligasyon pou l ap plede e pouse. Pouse devan, wè, wè, men dezyèm gòl Brezil pran, dezyèm gòl Brezil pran, misye gen yon ti kilpabilite la. Ya, ya. Mwen sou gade aksyon vreman, se yon balon e nan premye poto a, nan poto ke misye bouche a menm, epi balon an pase, e Brezil pèdi 2, 1, bagay sa te fè yon gwo, gwo to. Non, nèg yo te fè yon gwo tole, nèg yo di se. Gen moun ki swiside tèt yo.
Depi ou nwa ou. Wi, afè de. Ba, ba, ba, ba, sa. Men gen moun gen anpil ka de swisid ki fèt anndan Maracana a menm, E aprè final sa vrèman bagay sa te sakaje le Brésil bien sûr. Alò son final ki fèt avèk prè de 200 mil moun nan Maracana a ki se pi gwo stad ki gen. Men èske konnen lè sa Brésil ap jwe an blan? Brésil pat janm jwe avèk ekip an blan sa. Mwen kwè se an 2019. Jis kan 2019 lè yo vin retounen jwe avèk ekip blan sa. Brésil pat janm jwe avèk ekip an blan sa kòm tu a di depi aprè malediksyon sa. Ou konnen match sila te vin bay difikilte tou avèk de jwè tankou Pelé pou ap. pou wap pèse e pou wap kòmanse anndan seleksyon Brezil la. Paske, alepòk, kesyon rasis lan te anpil. E Brezil yo te fò nan sa. Ou konprann? Non, o Brezil, se son bagay. Mwen chèche sa k fè nan kesyon pi gran jwè de tou lè tan, mwen kon ti, mwen kon ti panchan e pou Pele pa rapò avèk kontèks ke Pele grandi nan seleksyon Brezil la. Paske, lò pwen yon, yon epòk kote ke Brezil an vòg nan kesyon rasis. E jodi a la pat gen tout sa ki gen pou kesyon rasis la. Donk mwen panse ke nwa yo te gen pa mal de difikilte pou te kapab evolye nan de seleksyon sa. Dayè yo te mete yo deyò apre mondyal sa. Donk yo pral vini retounen avèk yo apre lè yo estime. Donk se pa fòseman nwa ki koz Brezil ap plede pèdi. Pase la Hongrie te pase yon ti gawot tou. Alon. Wi, men nan afè nwa lan ou di pou Brezil la, e apre lafè Barbosa, kòm menm lòske te gen de nwa kòm jwè de chan, men pat janm gon gadyen nwa nan seleksyon brezilyèn, jiska Dida. Wè. Jiska Dida ki vin pòtye nwa titulè nan koup di mond pou Brezil. E afè sa ou ap di a, e pou gade, se sa k fè. Dimansyon Pele a, li ale o dela de kesyon foutbòl. Kesyon rasis lan o Brezil ki te trè elve. Tu pale, pa sèlman o Brezil, dan le mond antye. E aksepte jwè foutbòl sa, on ti nwa ki soti nan favelas o Brezil, kap domine, se paske li te fò tout bon, ki ale o dela, e gen anpil, si w vle, lit ki fèt sou, m ta kapab di, e sa fè gen anpil moun an Ayiti, anpil moun ki fanatik Brezil, Yo di w afè Brezil nan foutbòl, li depase kesyon foutbòl. Paske se jisteman avèk Pele, Pele, nou pral vin sou Pele jisteman, premye nan 1950. Yon jèn gamin de 17 an, 1958, ki antre nan mondyal. Men mondyal ki pou Pele menm nan, se 70. 70. 70 la, yo chanpyon sou l'Italie 4-1. Men se 58 la ki revele misye o mond. Mondyal,
ou di, premye fwa pral gen kamera, pral gen, pral gen. 70. 70, wè, se mondyal sa k pou Pele. Paske sa son gwo defi.